pa vle pale m fè moun plezi jezi Kijan jodi a mezanmi Kisa nou dwe fè mezanmi kozo Nou di wi wale Espwa ap toujou sou kanal la Se sa fè m ap mande fò nou fè yon klodyo la Kòm yon moniman Yon stati Yon fyète pou chak grenn besap Jounen jodi a klodyo ale Wi nou konnen besap yo gen volonte Mezanmi e pye mang sa mezanmi sa fèm mal sa fèm mal kiyès moun ki sonje pye mang sa lè premye kout piko a te fèt nan kanal la mezanmi ti pye mang sa se la nou te konn gen gad la ki se klodyo mezanmi jounen jodia mezanmi sa fèm mal sa fèm mal sa fèm mal mezanmi pwoblèm sa se pou nou tout ayisyen ayisyèn paske yon gwo gad konsa yon gwo solda konsa mezanmi jounen jodia nou pèdi sa. Men si youn nan nou te sonje ti pye mang sa lè kanal la se yon bagay mondyal jounen jodi a mezanmi m pa ka kite sa rive mezanmi mezanmi se tris se tris se tris se tris klodyo mezanmi sa fè nou mal premye kout piko a se la gis li fèl te ye se la nou tap travay ansanm mèt ke mezanmi klodyo pat janm konn nan koze a moun klodyo se yon bon gad ki toujou ap preche lapè, ap preche linyon, ap preche tèt ansanm, jounen jodi a se pa sa nou wè, nou wè chèf Claudio, la fwa dènye m pale ak Claudio, lè te gen fèt chanpèt nan Sen Jan Batis o Trou di Nò, lap fè bon travay, lap travay, lap fè sikilasyon nan fèt la pou enpeche machin rantre, pou enpeche moto rantre, jounen jodi a, wi lanmò fèt pou tout moun, men yon gwo potòt gason konsa, kap travay pou peyi l ki pa chwazi.

E 9 milimèt ki tap batay anfas a sèten sòlda dominiken mezanmi. Ki te bwake sou li.
Ki te bwake sou li.
Jounen jodi a nou pa vin. Nou pa vin pale pou n fè moun plezi. Men nou vin kriye. O non de Claudio mezanmi. Mezanmi se tris. Sa fè nou mal. Sa fè nou mal. Jounen jodi a kisa ki ta di sa. Wi tout moun ap pase nan pasaj lanmò sa. Wi lanmò ap fèt pou tout moun. Mezanmi nou mechan mesye nou mechan mesye bon jan claude yon batay mezanmi tout video la mezanmi sak ta di sa jounen jodia la tout moun ki prè pou avanse ak peyi a lè w gade se lanmò lè w gade se asasina pa gen kenn diferans ke jovenel moïse pa gen kenn diferans de lòt moun ki mouri yo mezanmi nou gentan pèdi plizyè moun mezanmi men mezanmi nou di batay la pap kanpe claudio Gentan travay anpil. Claudio wap toujou rete nan espri Jessie Vibe. Claudio wap toujou rete nan espri tout dyaspora jounen jodia la. Nou pa vin pale pou nou fè moun plezi. Ka sa se yon ka di sikonstans. Men kote nou te fè altakason an. Kote Claudio te kanpe la jounen jodia mezanmi. Men Claudio mouri. Solda dominiken rete. Men Claudio mouri. Mezanmi tout advèsè a nou yo ap ri nou. Paske nap pèdi plizyè moun nan espas sa. Kisa pou nou fè ankò mezanmi. Eske nou chwazi Vann peyi a oubyen nap kite batay yo nou di pa gen kanpe yon sèl bagay ki koz tout sa ap rive la mezanmi Bondye nan syèl la desann nou desann nan espas sa la pou vin kontinye priye pou rès bèsab ki rete yo pase vi moun yo an je nou di non non non fòk ti mesye yo kontinye travay se vre nou pèdi koz yo men mesye bèsab yo pa dekouraje nou wè nou konn dekouraje men kontinye kenbe batay la mesye. Kontinye kenbe batay la pase Claude yo mouri mesye tout ayisyen ayisyèn ki nan diaspora tap rete tann yon bon batay epi aprè Claude yo mouri lè nou gade nou wè gen lachman mesye nou wè venn nèg yo se vre nou konnen nou pèdi sòlda mesye men nou kontinye motive mesye nou pap fè kolon an plezi nap fè fyète lakay nou nap fè fyète chak grenn diaspora ki te kontribye nan kanal mezanmi nap repèdi kanal la nap repèdi kanal la mesye nou pap reyisi kanal la nap repèdi kanal la nap repèdi kanal la.

Non! Ann kontinye batay mesye. Jounalis yo kisa na pral fè? Ok! Kisa na pral fè pou gade Claude yo tout nan fè tchòpèt o twou o pèch o kap kote gen tout bagay depi se bagay ki konsane peyi a Claude yo la jounen jodi a kote na pral jwenn yon Claude yo konsa ankò mezanmi m paka sipòte m paka sipòte ooyy sa tris sa tris anmweyy anmweyy Belal ta ka son te fèt mezanmi waww tout moun. Se la nou te ye mezanmi. Gade jan kanal la son bagay mondyal jounen jodia sèl Claudio ki nan mòg la sèl Claudio ki nan mòg la mezanmi nou pa anyen sèl Claudio ki nan mòg la kisa nou dwe fè mezanmi nou pa ka sipòte premye kout pik wa se la nou te ye premye kout pik wa m tap travay jis jounen jodia Claudio pat janm konn fèm mal Canaldo te toujou la li te toujou di Canaldo se moun ki toujou ap bay pèp la plezi Canaldo ale gen sylvanthe toujou la. Claudio pat janm konn preche lè gè a, Claudio pat janm konn preche pou n al goumen ak yon lòt, mèt ke Dominiken konn la, li toujou ap di ti mesye fòk ti avanse. Jis jounen jodi a pat gen gwo gè k pete sou kanal la e akòz de pèp lap pote boure sou sòlda yo, se Claudio k toujou ap di ann jere, ann ede m jere batay la mesye, ann ede m jere moun yo, gwoup moun yo, nou bliye tout bagay sa yo lè tant blan an te la. Lè dyaspora tap fè don tèt blan te la mèt kon moun vin pa gen kote pou dòmi Claudia di kouche ak yon je nou la map ban nou sekirite li pat janm konn repousse moun li pat janm konn fè mal moto a la depi se moto a Claudio ou mèt pase pye anwo moto a mezanmi sa pa di pèsòn moun anyen depi machin nan la ou gon pwoblèm gen anpil moun yo konn depòte Claudio di moun yo dòmi nan kay la te mèt ipokriza la poko koule ka menm lonje yon bagay atè a pou nou kouche men Claudio ale mezanmi kisa nou dwe fè gen anpil dyaspora m konnen m ban nou. febli paske nou pèdi gwo sòlda sa men nou pap pèdi konba nou pap pèdi konba wi lap difisil pou nou jwenn yon klotyo mesye jounalis yo kontinye vann bèl bagay ki gen nan kanal la men sèl sam konnen tout sa kap fèt la pou yon sèl bagay tout moun ap rale sa vle di
mesye tchèlfò a gentan konnen ki sa l ye deja men èske dirèkteman manb yo pap febli ki moun ki la pou vin motive besav yo ankò klotyo te la kòm yon papa klotyo te la kòm yon On gran ki toujou la pase konsi. Men jounen jodi a la, e travay yo, travay kanal, e tout espas sa la, èske espas sa pa pral abandone? Wi nou ka bouke gen yon lòt dirijan, men nou pap gen yon dirijan ki gen devouman, nou pap gen yon Claudio ki gen tout kapasite. Jounen jodi a, sa nou dwe fè medya yo? Kisa nou dwe fè? M pa ka sipòte ankò mezanmi. M pa ka sipòte ankò. Men kote altakasyon an te fèt la, se la altakasyon an te fèt. Jounen jodi a la, nou pa wè pye moun Claudio kite nan moun. Èske nou wè Claudio moun? Se la entèkansyon te fèt dominiken te antre la, dominiken te antre la ke zam. Kijan nou ayisyen, ayisyèn renmen fè bliye konsa. Tout sa chiv yo la jounen jodi sa la. Nou pa wè kisa pou nou fè. Anmweyy mezanmi ede nou, ede nou nan sikonstans sa. Lanmò fèt pou tout moun mezanmi. Men klodyo ale twò jèn m pi gran pase klodyo mezanmi. Se wo klodyo wo pase m. Jounen jodi a mezanmi m kwaze mesye a o twou di nò, m kwaze yon pèch nou byen pale. Li pase tè ye wi mezanmi pran tout lòt besap yo. Pou fon solidarite prè yo pès yo tou. Jounen jodi a men klodyo ale. An ki jan ipokrizi mezanmi. Klodyo adye mezanmi men pousyè a wi. Men pousyè a wi mezanmi. Wi nou tout konnen nou prale nan pousyè sa. Men mezanmi pa konsa mezanmi pou yon jèn chwazi kite 4 timoun. Kite madanm li mezanmi. 4 timoun. Kay ki pou peye. E lekòl gen pou peye sa ka fè y peye yo mezanmi. Sa vle di ou vin ou vin raple moun yo se la batay la te fèt Claudio li menm pou kont li te kanpe anfas lame a Se la batay la te pou kanal la pat bouche.
Claudio di mezanmi li mèt konnen tout lòt lap mouri tout lòt sòlda ap viktim men kolonèl Dominique pa pa pou li menm mezanmi a konnen li mèt la mezanmi li mèt gen pil bal Ou di yon gwo koze la wi yon deklarasyon Wi, se m te la, e pa moun k ap di l, e pa moun k ap fè moun plezi. Nou bliye se gen Stéphane wi, lè altèkasyon an la, lè yo rele ranfò BI pou vini mezanmi, te gen yon grèv tèyè wi, BI yo pa ka pase. Se yon ti mesye bezwen yo ki te kanpe nan espas sa la wi. Claudio te gen yon enfimyè ki gen de bal, li di li mèt konnen l ap mouri, l ap tiye kolonèl la, kanmenm l ap pran kolonèl la nan pye. Men jounen jodi a mezanmi Claudio mouri. Jan nou fè renmen bliye konsa a mezanmi. Sa vle di moun ki t ap, chèf ki t ap pote ranfò yo pa t ka pase, men Claudio li menm pou kont li? Claude Job bay tout li menm jounen jodi a. Ou di 2 bal chaje a te gen wi. 2 bal 9 milimetre la te gen. 2 bal senpleman. Sa plis ke prèv. Li te mèt konnen lap mouri.
Mesye yon santèn dominiken kanpe nan espas sa la mesye. Yon trantèn dominiken. Non nou te wè lame a. Nou te wè lame a.
Jan nou fè men bliye mezanmi. Gen sifatè toujou prezan. Premye kout pikwa a pa gen moun. Yo mèt rele kenpòt bèsa pi kajou sa. Tout jounalis yo kap vini kite m la m la. Mezanmi nou pa ka pèdi Claude Job konsa mezanmi. Imaj yo la. N kite ipokrizi. An mete tèt ansanm. Nou poko konn kisa mezanmi kote claudio kouche a mezanmi kote claudio ye a kote claudio ye a mezanmi nou pa konn kisa lap travèse mezanmi poukisa poukisa nou fè claudio sa nou kite 4 timoun lekòl pou peye madanm li mezanmi kisa lavey fè mezanmi. Kòman lanmò sa te rive sou Guy Stuphaët? Mezanmi lèm tande lanmò sa.